Bon lòt fwa retounen nan baz pou vin plenten tou. Depi m pa gen nan tèt mwen e konsa m ye di. Yow frè banm pale avèw menn kòm ou pale kreyòl menn m pale ti kreyòl la tou menn malgre m konsa frè m pale ti kreyòl lan tou sak genyen frè m bezwen yon sèten de Don G nan zòn nan frè ou ka pa konnenl menn menm m just wè w la frè orijinal ou ye m panse ou ka banm kontwòl misye.
Chè m pa m pa gen koutwòl nèg sa nan zòn nan. M pa gen koutwòl Don G nan zòn nan. Chè enben m pral pale avè w frè. M ap mete w sou kou. Misye fè m mal frè. Evre frè.
E kèlkeswa le ou la fason frè depi m jwenn misye m ap viktim li. Sa vle di m just bezwen jwenn yon moun ki pou ban m yon ti enfo de misye. Don G oubyen Don Jack? Hein?
Aah! wap pale wè la lew la fason wap antrav ou ou pa bezwen pran sa mal frè map chache don djad bon ou menm orijinal ou ye ou viktim de misye wi a monchè don djad fèm mal monchè o kontrè son èks m jwenn li pa bon avèm menm monchè m pat mache anyen sou mwen la frè sak fèm pa toujou wi sak gen wap kolabore avèm monchè poum byen diw m pa vle poum kolabore a nèg pou revanj mwen mal fèt. E mwen t pou revanje pou tèt mwen menm pa nan kolabore a nèg m pap baw manti frè. Dim ki plan w gen pou misye? Monchè
tout plan m nan nenpòt fason m pa konn si a kout zam map pran misye men on a sa li a fòm egzekite misye. Oh Dji m pap rete non frè. Oh sa w gen ou ale vit wi papa. M pa rete frè ou twò fidèl menm nap pale frè. Non e konsa m ye wi frè. Sa vle di e rèv mwen sa pou misye misye son nèg an t met bal nan moudal oubyen m egzekite l yon lòt fason.

Aksyon, m tou wap filme.
Shit man. Shit si misye sou menl menn lap wè ket menn. Esak fem rayi neg sa yo menn. Neg sa yo pa gen sevel fre. Si misye sou menl menn li ta sipoze sispek menn. Ket misye gen plan mwen wi. Oh non menn. Shit man. E pa vle misye sispèk non menn. Shit! Misye gen plan pou tiyem menn. Poukisa? M bat boudam tou. Kwè non, sa map fè la menm. Fòm jete nou menn, m pap ka rete non paske misye banm tèt fè mal menn. Men fòm rive sou li kanmenm. Kòm li gen plan pou mwen, chat konnen rat konnen. Enben ma bal mari ap regle. Banm la, banm lage l tou. Bon kote m ye a la pa gen anyen, m retirem sou misye.

Misye dim kareman oh l bezwenm bay sa yo lè map map pale a misye ou konnen misye sòti pou l fourem nan jouda yo lap bezwenm poum travay ansanm avèl poum rantre nan bay domèn jouda l la ap fè tripotay an sou li yo lè map pale a misye misye tonbe kraze nan men an mete pou li baz m konnen w ah ah m di misye jouda tripotay bay misye mete pou mwen yow ah sa w tande a bòdèm ou konn sa ou konn sa sak fè kèm ap kase konn misye prèske gen menm non avèm menn. Bon jere w paske misye pwoblèm li ye.

Tout kote m pase y ap nonmen non w. Mwen menm. Reko, gen nèg ki gen plan pou ou. Dayè m pa vle m di. Mwen, e kretyen m ye, m pa vle m fè tripotay moun sèlman m di w range kò w. Gen nèg ki gen plan pou ou. Timoun pa konn bay manti.
E pou lapremyè fwa tou ou vin sou mwen, ou vin. M pa vin rete wè nan wout mwen m ye pase m pase m wè w la m tou di w sa la, range kò w. Eske.
Chak jou m tande ou kraze fwaye moun, ou kraze relasyon moun. Ou fè fwaye divize, ranje kò papa bon frè m. Tale, tale, non avan menm ke w ale. M pa konn pale avè w. Wi, avan menm ke w ale. M pa konn pale ansanm avè w. Sa se yon bagay ou pa ta sipoze konnen. Eske se pa yon bib yo vire dèyè w tou kounye ki donk. Yon bagay nan tout zòn, nan tout baz, tout ti mesye yo anba a ap fè plan pou ou, ap di bagay, ou konn m konnen bagay. Kòm ou prese m ap di w sa. Kòm ou prese m ap di w sa. M fè sa w, m fè sa w tande yo vre, men m pa t atann ke sa t ap tounen mal kont mwen. M pa rantre nan afè nèg baba, e pase m ap pase sèlman bò Bison pa chay m ale frè m. Priye mwen, priye pou mwen tou wi.
An ben anje dò w. Mèsi anpil. Dakò papa.
Shit man, m pran damn. Shit oh lord. Epi manzè menm ap ekri m menm. Ki bann sak nan moudam la wap ekrim menm. M di w nap wè pita, nap wè pita menm.